Konsèy m tap ba ou, m tap di ou pran ti pasyans toujou, epi tout bagay ap ok. Gade figi li. Si e pa pou yon rezo, si e pa pou yon bagay, m te fout ou yon kalòt. Ki konsèy ou ka bay? Ou gen konsèy ou ka bay? Ou depanse tout vant sal wap fè nan Corail, mistè ou pa di m sa? M konn tout sa wap regle.
Madan kòmandan m fini wi m ka lave l?
Afriken mwen menm Dorcas ou pa konnen m, se wè w menm ou pa konnen m. Ou pa konn kiyès ki kanpe devan nan ditou. Ou fin gwòs pitit mwen.

Man, kote w jwenn nan bagay sa banane ou si te priyè nan tèt mwen pou l ka pran nanm mwen an? Sa w konnen? Kisa w konnen?
E fè sak pase? E pa mwen yo arete afriken an? Sak genyen menm? Yo arete afriken an vin mande m kont? Kisa m gen a wè nan sa? Poukisa e konsa w reponn Fezou? Si ou pa konnen poukisa yo arete Afriken an, ou ka sèlman di ou pa konnen. Kisa nap vin dim la mesye? M pa ka sèlman di m pa konnen. Kouzin mwen an li menm Moseline, se yon pitimi san gadò li ye nan Koray. An ou panse Afriken ta bannik finanse te la epi li vire do l ale nan peyi l konsa? Oh!
Pou sa yo arete eleman an? Bon tout moun nan Koway konnen Afriken an se avè Mozin li te an afè. M pa wè sa ta dwe gen arestasyon ladan l. Si gen yon pwoblèm ant mesye dam yo nan dosye ansent lan, m panse se reyini yo ta dwe reyini yo pou yo jere sa. Wi e sa m panse. Afriken an tou pa menm gen moun nan Koray. Se sèlman grand sè l Loriz li te genyen ki te kapab ede l nan sitiyasyon sa yo, Loriz pa la. Kounye a si si Afriken an gen yon pwoblèm ansanm avè nou, m panse nou te ka rele l, nou jere sa. Bagay sa a se pa mwen pou m di l. Swa n al jwenn paran Moslin, oubyen n ale nan depo a kote yo mete ti Afriken an, n al di l sa. Vrèman janti.
M tande bagay sa pale depi lè Remon vin anndan kay Loriz la. Dosye sa li frajil anpil wi mon konpè. Mwen menm, m te evite pale ak ki ke se swa. Paske m pa konn entansyon Remon. Alò, pou Loriz pa la, epi pou l aprann ke Gloria pa pitit li, dosye sa. Se bon bagay pou nou pran a la lejè non mon konpè. Bon.
Makomè, m te pale avèk Mèt Sime. E, a mon gran etonman, Mèt Sime te konn afè l deja. Mwen menm, sèl bagay m te di Mèt Sime. M te di l se degaje l pou l wè sa l ka fè paske Gloria nan kay la avèk Remon e lè yon moun fè tann dat sa ap okipe yon timoun epi se kounye a l dekouvri ke timoun nan pa pitit li donk pa konn sa k nan kè l Dosye sa frajil anpil wi mon konpè. Mwen menm sèl sa m ka fè pou Gloria se priye map priye pou li. Paske son timoun ki dakò poul sèvi Bondye. Saw wè kap rive nan lavil yo la. Se vre, yo ka parèt frajil, men Bondye pap lage l poukont li. Ebyen nan ka sa, kisa n ap fè menm makomè? Loris pa la, paske Remon depeyize l ak yon vye maji pou dosye kay sa. E Gloria son timoun li ye. Nou pa ka kite lap afronte Remonda e makomè. Ke Remond diw. Bonjou marenn bonjou parenn Bondye beni nou. Bondye beniw fiyèl. Ki mirak? Sa ou genyen menm? M pa gen anyen non, se jis m pase kote nou, epi m te tou bezwen parenn mwen tou. Dieu merci m jwenn nou tou lè 2. Sa ou te gen menm fiyèl? Gon bagay m tande kap pale nan bouch kèk moun nan koray pou mwen menm yo pa nouvo pou mwen m konnen nou ka okouran de sa donk pou nou pa fè twòp enkyetid pou mwen m pase di nou sa pou nou ka konnen Dye gen kontwòl tout bagay.

Raymond, sonje sa m te di w? M te di w dosye sa a pa senp, pa kouri aji san reflechi. Papa, m ka di w yon bagay? Gloria pa rele m papa. Pa betize w avèk mwen. M pa papa w.
Gloria!

Sa ou sot esplike nou wè nan dòmi an la, jan l prezante a, li difisil anpil pou w ta envante l. Men nou menm moun legliz, gen dèfwa, m pa ka konprann nou ditou. Atò, Bondye n ap sèvi a revele nou menm sa ki nan kè moun tou?

Epi mwen menm la makomè. Moun te mèt ta fè konplo sou do m. Tann poud pou mwen. M pa konn anyen non. Se kou m pran m konnen wi. Ebyen parenn, se Jezi wi pou vin jwenn pou ka gen mèt. Lè ou gen Jezi nan lavi w. Lè y'ap fè reyinyon sou do w pou yo touye w. Jezi prezan nan reyinyon an tou wi. L'ap tande tout sa yo di sou do w yo pou l ka kontrekare w. Ebyen fiyèl, nan ka sa a ki sa n'ap fè menm? M'ap tann Bondye, li di m tann li. Se li k'ap deside. Senyè
fè m gras o wi ou ka fè m gras

Fèm gras. Senyè, mwen konnen ou di nan pawòl ou ke gen malè ki rezève pou moun ki met men nan pat la e ki vire je gad dèyè. Mwen rekonèt, Senyè, mwen peche kont ou. Il est écrit dans 1 Jean premye vèsè 9. Si nou konfeson nou peche, li le fidel e jist pou nou le padone e pou nou pirifye de tout inikite. Mwen mande ou padon dan le non de Jezi. Pè, mwen remet dosye gwosès sa a nan men ou. Tanpri Senyè.

Bon, poukisa ou fè m vin la a, Silfida? E dayè ou konnen li pa saj pou m vini nan yon lye prive konsa ap pale avèk fi. E moun k ap gade ou, y ap jwenn anpil bagay pou yo di sou mwen. E moun k ap gade ou, y ap jwenn anpil bagay pou yo di sou ou. Moun k ap gade ou pa t konnen m te gen yon timoun avè w. Men mwen, sa w gen? Volgenski di m li anvi wè ou.

Kidonk, sa pa, sa pa t enterese m pou m te konn non l. Enbyen, kilè w pral lakay Lala pou w ka wè Volgens? Depi notre jou wi l ap di l anvi wè w. Bon, nòmalman, Silfida, m pa garanti w ke m pral lakay ou non. Men, m ap gade pou m wè. Volsi, m ap poze w yon kesyon. Èske se manti m bay oubyen se yon verite lè m di w pitit mwen an se pou ou? Men, se yon lòt papa ou te bay li, ou pa t janm ban mwen l. M konprann ou Volcy. M konn sa map fè. M ale. Ebyen ale non.
Mesye map di nou sa, bagay voldazi sa paka fèt a baton sèlman non. Jan bagay la ye la fòn ta gon manch tou wi mesye. Paske m sonje sè Rigo a tap pale, li te di konsa misye gwo nèg. Sa vle di nou gen dwa paka jere misye a baton sèlman. Fòn ta gon manch wi. Yon manch wi. Ki mwen sa manch pilon.
Saydren tankou ou menm. Nan ou grandi pito oubyen ou grandi ki te nan ou dèyè? Non nèg ka pale de plizyè manch ka m pa konnen ka gen manch pilon ka gen lòt manch m pa konnen si se manch pilon. Ou alanvè wi menn. Eskize m pa di sa ankò.
Sak pase sèm. Ou wè misye? M wè l wi, men n poko manifeste volonte l pou l vini. Manmi Silfida, sanble gen yon bagay ni ou menm ni Rigo nou bliye wi. Kisa l ye la? Yo pa janm pran moun vòl Dazi san maji non. Sa w panse si w ta fè yon ti chofe bagay yo? Se vre wi pitit mwen, m te fè panse a vre wi. Men. Akoz dekonvèti Dorval la, li bay anpil pwoblèm nan zòn nan. Kounye a pou bezwen yon bon ongan jis bo cho pou w ale. E se Dorval ki te ongan nan zòn nan, men n vin konvèti. Manmi Zilfrida, sa w panse si w ta konvèti tou, menm jan ak Dorval? Poukisa w di m sa, Sanedrin? Non, si w ta konvèti, li t ap bon pou ou wi. Lè sa a, ou t ap jwenn yon moun nan legliz la pou w marye, ki nan nivo w. Lè sa a, ou pa t ap bezwen fè vòl dazil sou yon ti jèn pou w ka fè granmoun de mil. Ki sa w di m nan?
Pou m ka fè ki sa? Pou w ka fè granmoun de mil. Se konsa w pale ak granmoun? Ri gwo koz.

Mwen menm Afriken, sèl konsèy ke mwen ta ba ou, sa ke ou t'ap esplike m nan lari lè manman Roselyne te vin parèt la, mwen ta swete ou pa janm repete sa brother. Depi nou wè nou se etranje konsa, Nou toujou pran ayisyen pou enbesil. Atò la a. Pou yon gason ta fè tout tan sa avèk yon fi pou pa konnen fi a. Monchè, pito w te fè silans wi. Tan ke w lage manti sa nan kòlèt moun wi. Le pli souvan. Anpil nan nou menm nou avèk yon fi, nou pa ta renmen fè pitit avèk fi a se pran plezi, men fòk nou konnen tou depi gen plezi ap gen gwòs. Fò n konnen sa. Raymond, sonje m di w desizyon ou pran an li pa bon? Pa gen yon bagay yon moun fè ki mal nan lavi pou l pa tounen kont li to ou ta. En vérité. M bay mwen m Raymond men Timi pral fè stil sou li nan le coin. Pou jan men Timi frekan nap gade pitit pou men Timi pandan tou sè zane. En vérité si gen pou pèdi se pa mwen sèlman kap pèdi nan dosye sa. Ni mwen menm ni mèt Timi nou tou lè 2 ap fè pèd nan dosye a.
Puiske Loris pa la. Nan kisa sa ap deranje ou si w ta kontakte marenn timoun nan pou l pran l mete l lakay li annatandan?
Sanble w pa konn sa w ap di a ou menm Claudette. Ou pa konn sa sa vle di lè yon nèg fè tèt li pase kòm èlmi a Chano nan yon zòn? Mèt Sime pran fanm mwen, Mèt Sime te vle pran kay m te redife a. Kounya sa k te rete a, Mwen menm Raymond, mèt Timé fè m gade pitit pou li. Si se pou fè mal, sa byen fè m mal pou Gloria, paske se yon timoun m te renmen anpil. Men se manman l, manzè Loris la, se li ki pi mechan.
Bondye beni nou koman nou ye. Bonjou sè gloria. Papa sa ou genyen paw pa reponn paske m vini two ta la. Vreman pitit mwen. Paske ou antre two ta. Paske ou konn dim se a 2 zè kay pès lage. Ou pa ka ap antre nan lè sa.

Ey Sime! Mache sou mwen! Vin sou mwen dwat! Oh!
Inozin fè m sote wi! Oh Sime vin sou mwen mache sou mwen dwat! Kisa sa vle di? An verite Sime m pa konn sa w ap vin di m la! Wouch! M santi tansyon m moute disèt otè! Wouch! M pa kwè m p ap tou mouri ak nouvèl sa m pran jodi a la! An sime ou menm ki fèm bagay sa Ou gen pitit deyò sime dat m ansanm avèk ou pa janm dim sa sime. Gadon koze ebyen inozin si se konsa ou vin sou mwen avèk on bagay ou sèlman tande ou pa menm ou pa menm pozem kesyon ou monte sou mwen konsa ebyen inozin se pou tansyon m monte disèt otè Tankou tou e fè l epi pou mouri sur le champ. Ou tande?
Ou tande jan Simé ap ban m madichon? Bon, mwen menm Inozlin, m pito kite a fè pati sa pou m kapab jere w andedan kay la Simé. An, se konplo sa a ki t ap mare sou do m andedan kay la? Ou t ap tann kan m pati pou w te pran Loriz ansanm avèk tout pitit ou Gloria a mete anndan kay la? Epi Mwen menm se nouvèl m tap tande ke ou anndan kay la ansanm avèk Loriz e poum ta tann 2 zan poum vini An verite Sime Ni ou menm Ni Loriz et Gloria nou pap 6. Men mezanmi m panse l tap pi saj si nou te antre al diskite sa anndan moun pa tap bezwen konnen sa nap di a dayè nou son fanmi. Ey Kòmanl rele a ankò? M pa konnen. Pa foure bouch ou nan koze mwen menm avèk marim. M pa mete w. Ok? Men matant Inozin, m pa wè l di anyen ki mal la non. Se jis yon konsèy li bay. E konsa wi.
E, e, e, e, e konsa wi timoun. Inozin nou wè la se yon chwal wi li ye. Afè bòn manyè la li pa gen menm. Kounye a pou sèlman tann de yon bagay ou lye ou pran men mwen pou al nan chanm avè m pou poze m kesyon pou n pale epi ou pito ap fè spektak devan timoun yo ki vin nan repetisyon. Ho Sime! Ou pa ta fè m sa! Ho Sime ou pa ta fè m sa nan de Koray! Wouch! Mezanmi woy! Sime ou menm ki fèm sa sime. Gad lèl Gad fi gad fi binozin kap fè grimas. Gen bagay pou moun tande pou mizèm pase avèk sime nan koray jounen jodia pou sime fèm bagay konsa. Gade lèl tèt koupe avèk ti magrit pitit metra ey inozin sa wap fè nan lakou a la gen moun mouri nan lakou a. Wouch sime.
Pito se moun ki te mouri sime. Pito se lanmò ki te genyen sime. Sime ou menm wi ki fèm bagay sa sime. Pou kotem soti ansanm avèk sime mezanmi. Mwen menm wi ki moutre sime mete pantalon long. Wouch sime. Ou pata banm kou sezi sa sime. Inozin kisa ou di?
Ou menm ki moutrem mete pantalon long. Mpap deyemòt non. Se ou menm ki montre men mete pantalon long vre wi. Men men men men pa bliye tout lè w te gen 18 ans se kilòt frèdò ou te konn am mete. E kilòt frèdò on on on on on lè e m di w ann al benyen nan sab lan anndan koray. Lè ou retire rad sou pou pou benyen tout moun wè lè sa ou gen 18 ans.

Sim pa nan pom ki kote m ye. Men mèt Resime, fòk ou sispann fè nou pèdi tan wi nan bagay repetisyon sa. Ka nou peyi mesye. Sanedren kisa w di? Mèt Resime ou tande, ou tande sa m di a wi. Ou pa soud. Ou genlè panse m se yon ozin w ap fè pale anpil la. M tande sa w di a. Pa gen pwoblèm m ap vin sou ou. Mwen menm m pa konn kòman w fè antre nan lakou a pou vin la a non. Pase m, m, ou franchi baryè m nan. Ou pè m met baryè, ou menm ou pè anndan bouch ou san baryè. Mwen m la la la la lakou m gen baryè ou menm ou gen baryè lolo.
Sanedrin ou gen rezon wi paske chak lè moun vin nan repetisyon la son diskisyon ou pa konn se nan tribinal ou vini oubyen se nan repetisyon ou vini.
Madam Minoslin, se nan ministè fanm pou ale pou mèt Sime pou pot plent pou li sil pa vle rete. Sofa kisa w di?
Kisa w vè la e gagann ou di la? Nan ministè fanm pou inozin ale pou mwen inozin pa ale tande pa ale jan w renmen m sa si w ale wap pèdi m wap vin pa renmen m pito wap vin gen pye sou mwen nan ministè fanm yo pat ka rele l ministè de la fami pito pa ale pito li labib pou aprann kòman pou soumèt a mari w tande. nan ministè fanm.
Rigo ou wè marenn mwen? M wè l wi. Li di l ap vini.

Ey tandem non sèm an pasan kiyès ki parenn.
Sa frèm ap dim la. M konnen m te di w se ou kap parenn nan. An m bliye.
E paske m tèlman konnen pou moun parenn maryaj nan koray fò gen machin wi. E machin pou gen yon parenn maryaj nan koray wi. M bliye m bliye eskize m. Men se frèm ou ye, m paka gade sou sa w genyen pou m ba w parenn maryaj mwen.
Sè Vicky, gen yon bagay m paka konprann nan legliz. Kòman moun fè ap ranpli epi li nan peche? Kisa w vle di?
Frè a ki nan mitan nou an, palan de frè Volcy, li gen yon fi ansent pou li, li pa menm marye, epi nou di m labib di yon moun paka nan bagay sa yo tout tan li pa. marye.
Wi, se sa Labib di. Labib rele sa dezòd lachè. Mwen menm tou m tande bagay la ap pale. Men sèvitè a poko di m anyen. M oblije pridan nan yon bagay konsa. Ban m ba nou yon ti konsèy. Pa tande sa moun ap di pou nou ap pale. Paske sa ka koze gwo enpak nan relasyon nou ak Bondye. Nou tande? Sè Vikiz, Se dam nan menm wi m aprann ki deklare bagay la wi. Gen yon erè nou souvan fè nan koray. Nou jije moun apati de sa yon lòt moun di nou de li. Men sa pawòl Bondye di. Pawòl Bondye di, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Men li pa di Dieu n'est pas un ange pour mentir. Li di Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela veut dire, Lòm ba anpil manti. Wè lè nou tande yon bagay de yon frè, pa kouri kondane l tande. Sa se yon sajès tout kretyen dwe posede. Nan Pwovèb 6 kòmanse nan vèsè 16 rive nan vèsè 19, li di, Gen sis bagay Dye rayi, menm sèt. Nan vèsè 19 la li di. Dieu rayi les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu rayi sa. Fè manti sou moun san w pa menm konn bagay la byen, leve zen, divize moun. Se vre wi sè Vicky sa w di a. Mwen menm ansanm avèk frè Dagobè. Nap fè pridans nan bagay sa. Sè Vikiz, kòman non ye la? Nou la wi Sulfida, ou te bezwen mwen? Non pa tout a fè non. M te pase la a pou m wè si m te wè Volcy, paske jiska prezan n poko janm di m anyen non. Ebyen, m konprann ou wi Sulfida. Ou mèt ale, aprè sa map jwenn avèk li. Epi aprè map jwenn avèk ou pou nou pale sou menm dosye sa. Enbyen ok madam vikiz men dosye sa vòl siprann twò senp wi li pa gen dwa ap fèm mache dèyèl konsa non. M pa konprann.
Apa wap kache pou vòl si a kesyon dosye w la. Ou gon pitit a nèg la pa vle okipe l wap vin sere pou li. Ah frè m kite sa ou pa bezwen pale konsa map aranje sa avèk vòl si se vre li pat gen dwa aji konsa map aranje sa. Sèvi kizin deplase wi. Ou mèt ale Silfida, n ap pale sou sa. Dakò sè.
Te gen yon mesye ki te soufri kè. Nan yon sware, l ap sot achte yon medikaman nan yon famasi. Lè l ap retounen, kè a pran l, epi l tonbe li tou mouri. Men pa t gen pèsòn ki te wè l atè a. Li rete atè a la. Au cours de la nuit. Gen de vòlè k al vòlè tou prè a nan yon magazen. Sekirite magazen an kouri dèyè yo, pandan y ap kouri, sekirite a tire yo, epi al tonbe menm kote mesye ki te soufri kè a te mouri a. E se la a yo trepase tou. Nan demen, lè y ap bay jounal, yo di yo t chwe twa vòlè nan magazen an. Gen 2 lòt ki pran bal, gen youn menm pandan lap kouri kèl tou rete.
Sèvikiz, Ou te di yon mo talè a wi, men se ki mo l te ankò? Sajès.
An ok, mèsi sèvant, mèsi. Mwen kouzin, m te gen dout nan sa ou te di m nan wi. M panse se sere tap sere pou ti afriken an nan koze gwosès swa wi. M pa pou li mwen se bgy non kouzen. Te kwè m te diw sa deja. Pouki m tap baw manti a. Men kouzin,
ou ta dwe di manman w ak papa w sa. Tele map fin pouri nan prizon. San pa koupab.
Yo pap kwèm non. Yo pap vle kwèm non kouzen. E se si bòkò deja bay ou manti deja. E pa bòkò non, satan. Si m ta di manman m ak papa m se pa pou ti afriken an manse. Y ap move plis wi sou banann. Y ap kontinye di ke se priyè l resite sou tèt mwen pou m ka egare. M toujou ap poze tèt mwen kesyon. Poukisa verite pa ka jwenn plas li isiba? Pandan ke mansonj chita sou gwo fòtèy li san bwoubou. Poukisa bagay yo oblije konplike sou latè? Ou rive nan nivo ou pè di laverite pou yon lòt pa soufri plis? Epoutan se verite l ye? Labib di le mond antye e sou la pwisans di malen. Pi gwo okipasyon Satan se konbat laverite isiba.
Ah kouzen, twòp pwoblèm nan mitan lòm, twòp bagay. Lè sa gen yon ti pwoblèm avèk yon lòt, lè pou ta rezoud sa, gen youn ki gentan vin foure bouch ladan l ki konplike l. Moun dwe di verite paske l se verite. Kit moun nan tap soufri kit moun nan pap soufri fok li di verite paske verite li menm li te vin sou latè se soufri li te vin soufri. Yon bagay pa san dan kay. Lè pou ta rele paran w pou ta di l laverite, gen yon lwa ki te gentan vini vin bay manti. Tout sa pou fè nou menm lòm nou pa ka viv ansanm. Trè souvan, lè nou se kretyen nou manke espirityèl. Lè nou kole sou Bondye, lè nou gen entimite nou ak Bondye, sa koze mwens skandal nan mitan nou. Gen de fwa nou fin konvèti, nou plis Ayisyen ke n kretyen. Gen yon bagay pastè Pierre Jackson toujou di, Si n se kretyen, nou bliye si n se Ayisyen, n ap fè yon move kretyen. Sa vle di, Ayisyen pa bon. Se sa pastè a vle di. Se pa sa l vle di. Li di konsa depi yon pèp te nan esklavaj, gen plis posibilite poutèt yo di, pou yo nan fè fèzè, pou ipokrizi blayi nan mitan yo. Yo mèt te gen yon pwoblèm avèk ou yo pap di sa. Paske se konsa sa te ye lè yo te nan esklavaj. Lè chèf la fè yo yon bagay, y al pale l avèk yon lòt esklav.
Alaso! Arete l! Arete banann ban mwen!
Dezole boo. M'en.
Konsèy m tap ba ou, m tap di ou pran ti pasyans toujou, epi tout bagay ap ok. Gade figi li. Si e pa pou yon rezo, si e pa pou yon bagay, m te fout ou yon kalòt. Ki konsèy ou ka bay? Ou gen konsèy ou ka bay? Ou depanse tout vant sal wap fè nan Corail, Mister ou pa di m sa? M konn tout sa wap regle.

Ou konnen pitit map pote a e pou ou li ye?
Vansi, kitem diw yon bagay. Ou konnen trè byen epa premye fwa map diw premye pitit gason m nan se pou ou.

Koman lap ret fim fon ti chita. Nou la wi papa. Ok kote Claudette. Li soti.
Men bon ti pen m te achte pou trip ou. Ou met konnen.